Òganizasyon Vizyonè Dayiti, Pova, Direktwa pati politik Ayisyen Konsène, Direktwa pati politik La Vwa de Lesperans Dayiti, LAV, salye laprès pale, ekri e televize. E salye pèp ayisyen an, an jeneral, e salye tout pèp nwa ki nan lemond. Swit a asasina Prezidan Jovenel Moïse an dat 6 pou louvri 7 jiyè 2021, trèt andan peyi Dayiti mele ak teworis entènasyonal rantre nan Petyonvil Pelerin touye Prezidan Jovenel Moïse. Nou di. Lè teworis ak trèt vin sou yon prezidan tankou nan peyi Dayiti ki se premye peyi nèg endepandan e ki kontribye nan liberasyon anpil pèp nan lemond. Idèl pova ak Ayisyen konsène lave swete kondoleyans ak fanmi Moïse, pèp Ayisyen an e pèp tout ras nwa nan lemond. Nou di laboratwa makyavelik k ap pwodui enstabilite politik, enstabilite ekonomik ki rive yon pòt mizè anndan peyi a pou yo sispann. Nou mande pati politik tradisyonèl yo ak boujwa k ap vann diri nan fo mamit ki lakòz Ayisyen ap touye Ayisyen, fòk nou fè yon lòt politik. ki nan enterè pèp ayisyen an ki pou nan tout diskisyon yo. Nou salye nouvo gouvènman ke nou wè Doktè Ariel nan tèt li men ki pa sòti nan okenn akò politik. ki gen minis nou pa konnen kòman yo fè rantre nan gouvènman yo pa ba pèp la esplikasyon e nou tou di yo si se lajan ti rès ki nan kès leta yo vin pwan oubyen kap vin souse ti resèt fiskal nou yo san bay pèp la satisfaksyon tankou fè lapè tout dan yon bèlè dèlma 2 dèlma 6 kwadèboukè Site Solèy, Matisan, Fontamara, kote gen 5 depatman andan peyi a ki paralize e si yo antre nan peyi Dayiti se an chat pent pou yo pase sou wout nasyonal nimewo 2 a. Si yo pa gen nan ajanda yo pou yo retire pèp ki sòti Fontamara, Matisan ki al pran refij yo nan sant espòtif Kafou a, yo tou mèt demisyone. Nou mande Ewo nou yo, Jean Jacques Dessalines, Capa la Mort, Henri Christophe, Chamael Peralt, Fanm, ansyen fanm solid nou yo, Saline Belair, Claire Heureuse, Catherine Flon, Grann Ginton nan Akayè, pou yo desann anba isit, Yo prete n sèvo yo ak san yo pou nou enjekte nan venn jenn gason ak jenn fanm ki nan peyi Dayiti pou nou gen yon lòt jenerasyon politik ki pi eklere pou nou ka gen yon Ayiti k ap fè pwogrè. Nou mande, gon lejète politik kap pase andan peyi a. Lejète politik sa a, konstitisyon 1987 la konnen yon egzekisif a 2 tèt. Le prezidan de la repiblik kap syeje nan palè nasyonal. e premye minis la kap syeje nan primati men kounya nou wè trèt ak teworis entènasyonal yo ap pase pèp ayisyen an lan betiz nan mete yon premye minis sèlman li inaseptab kilti a pa asepte yn tèl sitiyasyon fòk genyen yon dyalòg ak yon konsansis laj enklizif. nan mitan tout sektè anndan peyi a pou n chache jwenn yon pouvwa egzekitif ekilibre. Menm jan sa te kòmanse fèt nan dat ki te 17 jiyè nan Mòn Dada ki t ap trase kòman nou nan yon sitiyasyon esepsyonèl, kòman nou ta dwe monte pouvwa egzekitif nou. nou konstate gon eleman ki rele fout ki soti nan peyi Etazini ki rantre kòm anvwaye espesyal. Men si yap revoke Lalin, si yap revoke anbasadè a, yo mèt kite fout e l mande peyi Etazini pou sispann mode peyi Dayiti tankou rat. Si yap bay peyi dayiti kout men ke yo bay aklè pase de 1915 nou an 2021 ayiti fini pa gen anyen ki ret ankò se pil jefò politik ki pou fèt pou ayiti leve kanpe nou bezwen nou fon apèl ak entelijantsia peyi a jenès inivèsite nou yo. Pwofesè inivèsite nou yo, tout pwofesè an jeneral primè, segondè, pwofesyonèl nou yo, pou yo vin rantre andan pati politik yo kote y ap santi yo alèz. Moun nan goch, pral nan politik de goch. Mboul dan dwat pral nan politik de dwat. Pou ke jamè nou pa pwan awousaydè andan peyi a k ap vin depite, k ap vin prezidan, majistra, premye minis, minis k ap detwi peyi Dayiti. Apèl sa a nou voye l bay entelijansya peyi a.